Bonjou bonjou yon lòt fwa ankò se Abner sa mèd enfo ki antre lakay ou jodia espesyalman ti ribrik pa w lan ki se ti koze sou lasante e jodia nan video sa nou pral gen chans pou nou kapab aprann fanm yo poukisa ke yo dwe fè otopalpasyon de sen yo chak mwa aprè ke yo fin gen règ yo men jis avan ke nou antre nan video sa nou vle pran yon ti tan pou nou kapab di byenvni ansanm avèk tout nouvo abòne nou yo e mèsi avèk ou menm ki la ansanm avèk nou depi kòmansman. E n ap ankouraje nou pa neglije toujou kontinye pataje videyo nou yo pou plis moun kapab enfòme de sa ki gen a wè ansanm avèk lasante e pa neglije toujou kite kòmantè pou nou pataje dout nou yo, pataje kesyon yo ansanm avèk nou sa vrèman fè nou plezi e n ap toujou dispoze e disponib pou nou kapab reponn ansanm avèk kesyon nou yo, dout kèlkeswa sa ke nou pataje avèk nou nan kòmantè. Donk. Pou nou pa pèdi plis tan, an nou antre kounye a dirèkteman nan videyo a. Nòmalman, depi yon fanm rantre nan senkantèn li pou jiske li gen 74 an, li dwe fè yon mamografi chak 2 lane. Pe enpòt fi sa an bòn sante oubyen li malad, li dwe fè mamografi an. Sa m vle di pa la? Sa ka rive ke n pral jwenn kèk moun ki di men m pa malad, ban bòn sante, poukisa ke mwen oblije fè yon mamografi? N ap reponn talè. E nou gen yon lòt kategori de tranch daj ki dwe fè mamografi tou, chak 2 lane, se apati de 40 an, Ok, m sot di nou tranch daj la se 50 a 74 an. Men, si pa egzanp gen yon fanm ki genyen nan fanmi l, manman l, sè l, kouzin li, yon fanmi pwòch ki te genyen kansè tete, fanm sa yo dwe kòmanse fè mamografi depi a laj de 40 an. E poukisa ke nou dwe fè mamografi? Mamografi sa lè ou fè l, li pèmèt ou detekte yon evantyèl risk pou ta genyen kansè tete. Ok donk si chak 2 lane ou fè mamografi donk wap gen tan pou detekte si tout fwa ke sa ta rive ou ta gen yon risk pou gen yon kansè de tete ok men nou konnen ke se pa sijè nou an sijè nou an se poukisa ke yon fi dwe fè e otopalpasyon sen chak mwa Donk, jan m sot di nou an, tranch daj ki dwe fè mamografi se 50 a 74, si gen yon antesedan familyal de kansè de sen, ou dwe kòmanse l apati de 40 an, sa vle di tout moun ki anba de senkantèn oubyen anba de karantèn, moun sa yo pa ko ka fè mamografi. E nou gen yon entèval de tan tou ki se chak 2 lane. Donk, sa se youn nan rezon ki fè ke li vrèman konseye pou nou kapab fè otopalpasyon sen nou chak 2 mwa. Donk, avan ke nou rive nan entèval 2 zan sa, pou n tann 2 zan pou n al fè yon mamografi, nan otopalpasyon an, si ke nou gen yon kis, n ap wè l. Si ke nou gen yon enflamasyon, n ap wè l. Si ke tou nou gen risk pou nou gen kansè paske nou ap santi l, Chak sa yo gen yon fòm diferan ki ap fè ke ou konnen èske ou gen kansè, oubyen èske ou predispoze pou gen kansè, èske se yon kis, èske se yon enflamasyon. Donk se sa k fè ke li konseye pou depi li nan laj anba yo, sa vle di ou pa oblije gen ni 40 ni 50 an pou fè palpa pou fè otopalpasyon, depi ou se jèn timoun ou ka di depi ke ou fòme, Ou kapab fè otopalpasyon chak mwa apre ke ou fin gen règ ou. Men, kijan ke nou kapab fè otopalpasyon? Donk, m pral montre nou de fason trè sisent, trè senp, se yon egzamen ki vrèman fasil pou fè, ou pa bezwen moun pou fè l, dayè non an di l, se otopalpasyon. Ou fè palpasyon an pou kont ou, pou w kapab wè èske ou gen yon bagay ki anòmal nan sen ou. Ann swiv ansanm avèm, rete branche, pa skip videyo an gade tout videyo an, nou pral gade poun wè tout etap kòman pou nou kapab reyalize otopalpasyon de se nou. Premye etap pou nou kapab fè yon otopalpasyon de se nou, nap wè ke mwen chanjem paske mwen mete yon rad ki plizoumwen kole sou mwen pou nou kapab plizoumwen gen yon ide men nou dwe konnen ke premye etap lan se kanpe devan yon miwò nu, n ap retire rad sou nou, n ap retire soutyen sou nou, epi n ap pran pozisyon sa. Nou dwe konnen tou ke. E n ap fè l de fason envèse. La m pral fè otopalpasyon de sen goch mwen, donk mwen dwe itilize men dwat mwen. Lè ke mwen pral fè otopalpasyon de sen dwat mwen, e men m dwe dèyè tèt mwen, ok, konsa, epi mwen dwe itilize men goch mwen pou mwen kapab palpe sen dwat mwen. Dezyèm etap, nou sonje ke nou gen pozisyon sa, nou dwe kòmanse avèk kòmsi pwent dwèt nou, se pa pom men nou, men pwent dwèt nou yo, la yo, ok? Nou ap kòmanse depi anba, yon ti kras anba estèl nou, ok? Paske la yo nou gen sa, nou gen sa ke yo rele gangliyon ki kapab anfle tou, ok? Byenke nou wè ke sa pa. vrèman gen rapò avèk se nou, men, nou gen yon ligne de ganglion. Ganglion se kisa ke li ye? Se pafwa lè nou itilize yon nouvo deodoran nou konn wè ke nou gen yon ti boul anba bra nou. Pafwa tou n kapab santi ti boul sa yo jiske la, ok? Malgre ke nou santi ke li nan tete nou, li nan sen nou, men se son dè ganglion ke yo ye ki kapab anfle, ok? Nou kòmanse avèk pwent dwèt nou yo, depi anba esen nou, tankou yon ligne. Konsa n ta di, nou kòmanse ap palpe, konsa, n ap fè yon mouvman tankou yon mouvman sikilè, ok, pou nou kapab palpe tout otou de sen nou. N ap fè l tankou se yon wonn, gen yon tou ke nou ap fè, ok. Nou dwe kanpe devan yon miwò pou nou kapab gade tou, gade sen nou, e pou nou kap, nou dwe nu, san rad, ok, nou fè sa. Donk, Lè nou fin fè l pou sen goch, nou fè pran menm pozisyon an, men dèyè tèt, depi anba bra nou, nou kòmanse yon mouvman sikilè, ok, sikilè toutotou de sen an, ale konsa. Kisa ke nou ap chèche? Lè nou fè sa, premyèman nou ap gade èske nou gen doulè, Èske nou santi kòmsi yon bagay ki inabityèl? Èske nou gen yon sansibilite? Lè m di sansibilite, se pa nou konnen ke nòmalman sen fi yo se yon ògàn ki vrèman sansib paske li vrèman inève. Se pa de sansibilite sa ke m ap pale, men pafwa nou kapab wè ke lè nou gen, pa egzanp, lè nou gen yon enflamasyon oubyen nou frape, Nenpòt bagay ki kapab rive lè yon manyen nou santi ke li sansib. Se de sansibilite sa, yon sansibilite ki kòmsi nwi nou, ki kòmsi nwizib. Ok? Donk se sa ke n ap chèche, èske nou gen doulè, èske nou gen sansibilite, oubyen èske nou santi yon mas ki kapab dur, lè nou peze ki kapab dur, oubyen lè nou peze ki kapab e, e, kòmsi nou santi ke mas lan nou ka peze l tankou li ban nou yon aspè mou. Sa ka rive tou mas la nou santi ke li ap fè mouvman anba men nou, sa ka rive nou santi ke nou gen yon mas ki pa, ki i, ki iregilye, lè m di iregilye, yon mas kòmsi, ok, pa egzanp si ou peze yon mab ou santi mab lan li lis anba men w, ou santi ke mas lan gen yon fòm, li, e, mab la li inifòm, pa kont sa ka rive ke ou peze yon lòt bagay li pa inifòm, sa vle di li gen plizyè ti bagay, si m ka eksplike l konsa, ok, m ap. Tièms ki remete foto la pou nou pou nou kapab wè pozisyon ke nou dwe pran yo. Yon fwa ke nou fin sòti nan aksilè nou, nan anba bra nou pou chèche si gen enflamasyon, si nou gen glann, jan ke nou rele, nou fin palpe tout si nou, kounye a nou pral palpe, nou pral kòmanse palpe pwent tete nou. Avèk yon dwèt nou kapab fè l, nou fon ti peze l, apre sa lè nou pran, lè nou wè pwent tete nou, nou wè yon lòt ti Si m ap di l konsa pou n ka konprann, yon lòt espas ki diferan de e kò tete nou. N ap kontinye palpe de fason sikilè e espas sa pou nou kapab toujou chèche èske genyen mask, èske gen yon bagay inabityèl, èske nou gen doulè, èske nou genyen yon sansibilite ki abityèl. E yon lòt bagay pou nou kenbe tou, lè nou ap palpe pwent tete nou, nou kapab fè yon ti peze l. Si ke ou pa ansent, ou pap bay timoun lèt, ou pa dwe jwenn sekresyon, ou pa dwe jwenn, kòmsi tete w pa dwe ap bay lèt. Si tete w ap bay lèt, oubyen gen moun tou lè, lè yo malad, lè yo peze tete yo, pwent tete yo, li konn bay yon sekresyon, swa yon dlo, oubyen tou sa ka rive tou ke li bay san. Sa se yon bagay ki anòmal. An nou pase kounye a nan katriyèm etap. Katriyèm etap lan li vrèman senp ok. Nou ap kontinye lè nou fin palpe pwent tete nou avèk ti koulè nwè ki diferan de kò tete nou. Nou ap kontinye toujou nan menm pozisyon an n ap kontinye monte tankou nou t ap vini nan zo sa. Zo sa ke nou konn di o entèl gen yon chanm kay entèl gen yon galri an ok. Nou ap kontinye palpe konsa. Nou dwe rete trè veyatif pou nou kapab gade èske gen yon bagay ki anòmal. Nou pase kounye a nan senkyèm etap lan, n ap tou fè senkyèm e sizyèm etap. E nan ki sa ke yo konsiste? Nou, pandan ke nou toujou devan miwò lan, nu, san rad, san soutyen, nou ap pran pozisyon sa, e pandan de men nou sou hanch nou, nou ap ale vè lavan. Nou konnen ke lè n ap fè konsa, sen nou ap gen tandans e pou yo ta anvi kole. Ok? E pandan ke ou nan pozisyon sa, Ou dwe ap gade tete ou, ap enspekte tete ou, e si ke li gen yon koulè ki diferan, si ke li gen yon koulè ki anòmal, tankou nou ta wè ke ou parèt kòmsi ou gen yon woujè sou tete ou, oubyen kòmsi ou wè ke tete ou vle irite, ok, e youn nan siy ke ou kapab note tou, ou kapab wè ke kò tete ou, oubyen nenpòt kote nan tete ou ba w yon aspè de zoranj. E lè nou di zoranj nou wè kòman zoranj ye kòmsi li tankou son peti twou ti twou ti twou ke li genyen si w wè sa se yon bagay ki anòmal byen ke nou pwomèt nou ke nou ap pote yon videyo pou nou e yon top m pa konn top m poko konn top konbyen ke li ap ye men kèk siy ki vrèman enpòtan kèk nou ta kapab konsidere yo kèk kòm kèk siy alèt ki kapab vle di ke gen yon bagay ki Pa ok swa bon kansè ou swa bon kis nap pote yo pou nou ok e nou sot pale nou deja tou de sekresyon yo lè nou fè konsa tou fòk nou verifye èske gen sekresyon ki ap sòti nan pwent tete nou si ke nou pa ansent nou pap bay tete si ke nou gen sekresyon nou gen lèt kap sòti nan tete nou li pa nòmal si ke ou ansent li nòmal pou tete ou kapab bay lèt ok an nou pase kounya nan setyèm e dènye etap nan sa ki gen a wè avèk Oto palpasyon 2, sen nou. Dènye etap lan li pa lòt ke apre ou fin fè egzamen sa ou fin palpe tete w pou kont ou e si ke ou twouve ke gen yon bagay ki anòmal pa ezite pa pè paske pafwa nou konn gen tandans lè nou wè yon ti bagay ki piti nou pè l oubyen nou di a sa pa anyen e ki pral rete ki pral konvèti avèk yon bagay ki vin pi grav. Donk, kèlkeswa sa ke nou note ki anòmal lakay nou, pa neglije kontakte swa jinekològ nou oubyen medsen ke nou ap swiv lan ki ap refere nou bay yo jinekològ. E youn nan bagay ke ki vrèman enpòtan pou nou pa konfond tou, lè nou ap fè otopalpasyon, pa egzanp si nou fè konsa, nou nou peze tete nou konsa, n ap santi ke nou gen yon boul ladan l. Sa li nòmal, se yon glànd ke tout fi genyen. Sa pa anyen d'anormal ok. Donk m pa vle ke nou peur pou nou di ah m peze tete m, m santi ke m gon boul ladann non sa normal. E lè nou ap gade tete nou tou devan miroir nou dwe gade pou n wè gen moun tete yo tou lè 2 ti sen yo menm grosè genyen tou youn pi gwo ke lòt sa normal. Sa fè tou ke nou ap konseye nou pou nou aprann konnen kò nou Donk si ke nou pa konn kò nou, lè ke nou gen yon bagay ki pa nòmal lakay nou, n ap gen difikilte pou nou di a sa pa nòmal. Donk, pa ezite, Bondye kreye nou a limaj de li menm, sa vle di ke nou se yon kreyati ki mèvèye, nou se yon bèl kreyati, donk pa neglije kanpe devan miwa w pou nou kapab fè sa, pou nou kapab gade kò nou, aprann konn kò nou, e lè sa nenpòt bagay ki pa vin n ap di a Sa m pa t genyen. Sa pa nòmal. Se pa konsa ke mwen. Ok. Donk, se tout sa ke nou te pote pou nou jodi a nan videyo sa. Pa neglije kontinye pataje videyo a pou ou kapab ede yon lòt moun konnen kòman li ka fè yon otopalpasyon, poukisa ke li dwe fè yon otopalpasyon tou. E kite nan kòmantè lan pou nou pataje tout ansanm avèk nou kesyon ke nou genyen. E Mwen manke bliye di sa tou, moun ki gen kesyon pèsonèl ke ou vle poze m ou kapab ekri m sou Instagram at Nirsa, ou kapab ekri m an prive paske m konnen sa ka rive ou pa santi ke w alèz pou poze m nenpòt kesyon nan kòmantè lan, w ap jwenn mwen gen moun ki fè sa, ke mwen vrèman kontan, men pandan se tan n ap raple w ke nan At Nirsa Med Info, ti ribrik pa w lan ki se ti koze sou lasante, pa gen tabou ladan l, ou ka poze mwen kèlkeswa kesyon ki pase nan tèt ou, Pouvi ke li gen a wè ansanm avèk lasante. Nou pap kenbe nou twò se la ke nap mete fen avèk videyo an nap wè trè pwochènman nan yon lòt videyo. Babay a la pwochèn.